Jodia guys nan video sa mwen pote kèk konsèy ki kapab ede nou si nou vle cheve nou pouse. Alo alo salut a tous Bonjou tout moun e byenvini sou chanèl mwen an Mèsi a tout moun ki abone e tout moun ki pral abone E pa bliye lè nou fin abone pou nou aktive ti klòch notifikasyon an pou nou pa rate ankenn video ke mwen genyen pou mwen poste. Gen anpil moun ki ta vle cheve yo pouse, men gen anpil bagay ke yo pa konnen, ok? Donk, m ap pataje eksperyans mwen ansanm avèk nou, ok? Tout sa ke m pral di nou, se de bagay ke mwen fè, ok? Se pa de bagay ke mwen jis wè e ke mwen pral di nou. Donk, ilè vre ke mwen fè rechèch, mwen fè, am, ok? Mwen gade anpil videyo tou, men, an menm tan tou, mwen...

pwodwi ok donk dezyèm bagay fòk nou konnen powozite cheve nou paske se an fonksyon de powozite a nou kapab chwazi pwodwi ke nou ap itilize fòk nou konnen si powozite nou fòt si l fèb ou byen si li mwayèn ok donk sa vreman trèz enpòtan e m ap fè yon lòt videyo pou mwen montre nou kijan nou kapab Konnen porozite cheve nou. Mwen pa konnen si m te gen yon videyo sou chèn mwen an deja ki pale de sa. Men l ap vrèman enpòtan. Donk, twazyèm bagay se ke nou pa sipoze demele cheve nou pandan cheve nou sèk. Cheve nou ap krache paske yo sèk, ok? Fòk nou idrate cheve nou. Fòk nou toujou gen yon ti pouch pouch, yon ti spray, ok? Menm si se dlo, li pa pwoblèm. Ou gen dwa pa ka achte kòm pwodwi kounya pou idrate cheve w men dlo se kle ok. Epi peny nap demele cheve nou yo pa itilize peny ti dan itilize peny ki gen gwo dan yo dòk map montre nou. Egzanp yon peny konsa se yon peny gwo dan mwen menm ok sa peny sa se mwen menm ki fèl ok guys avèk rezin brèf parantèz fèmen. Epi kisa ankò fòk nou fè kwafi pwotektris ok Kwafi pwotektris yo, yo la pou yo kapab pwoteje cheve a, pou cheve a pa rache, pou cheve a kapab rete o repo. Sa vle di ou pa bezwen demele cheve ou chak jou, tou sa. Donk, ou kapab peny yo an chou, ou kapab fè 4 très, ou kapab mete alonj, tou sa, a kondisyon ke yo pa sere. Paske depi cheve a sere, cheve a pap. Pouse lap rache ok. Nou konn lè gen moun ki gen bon tèt kale se paske yo penyen twò sere. Dòk. Epi kisa ankò? Fòk nou fè mask natirèl. Sa vrèman enpòtan. Ok. Pou kesyon mask natirèl yo. Mwen menm mwen toujou ap pataje sa yo ansanm avèk nou. Mask natirèl yo vrèman bon ok. Dòk. Epi anplis yo pap rache cheve ou. Yo gen dwa. Ou gen dwa fon mask li pa ale avèk cheve w. Donk si l pa ale avèk cheve w, cheve w pap pouse. Donk si l ale avèk cheve w, cheve w ap pouse. Ok? Epi tou lè nan fè mask yo, fè yo an fonksyon tou de ki sa cheve nou gen. Gen moun cheve yo pa ka pouse, gen moun cheve yo twò fen, gen moun cheve yo, cheve yo twò, twò, twò rèd. Donk nou ka fè yo an fonksyon de sa. Epi lè nou fin jwenn rezilta sa ke nou tap chèche a, epi apre sa nou ka varye mask yo. Nou gen dwa fè yon mask pou 1 mwa, pa egzanp. Mwen te fè yon mask avèk fenugrec dènyèman epi mwen konsève l nan frijidè donk map itilize l pou yon mwa ok donk nou kapab fè sa epi aprè chak mwa nou kapab chanje mask konsa tou nou kapab fè yon mask chak semèn oubyen 2 semèn ok a note ke mask ki pwoteine yo nou pa sipoze fè yo chak semèn nou sipoze fè yo omwen chak mwa sa depan si cheve nou vreman rèd oubyen m pa konnen li gon mank donk nou gen dwa fè l chak 15 jou. Maximum paske nou pa ka fè yo chak tan ok paske li gen anpil protein. Epi ankò lè nap domi toujou mete yon ti bone an saten toujou mare tèt nou pou cheve a pa abime tou ok donk epi fòk nou byen manje Fòk nou bwè dlo tou ok paske sa ap ede cheve nou pouse. Epi gen lòt bagay tou gen anpil moun ki pa gen ase de pasyans pou yo kite cheve yo pouse yo gen dwa kòmanse yon tretman epi apre sa yo bay vag paske yo wè cheve yo pa ap pouse nan yon semèn. Donk cheve nou pap ka pouse nan yon sèl grenn semèn. Pou cheve pouse li mande anpil pasyans li mande anpil konsistans ok donk se sa. fè nou si poze pèsevere e gade evolisyon cheve nou a chak fwa. M sonje mwen menm, lè mwen te an Ayiti, mwen te gen mitan tèt mwen la, se te katastrof. Malerezman m pa gen foto mitan tèt mwen lè m te an Ayiti, men li te vreman manje. Paske Cheve m nan mitan tèt mwen pa t janm ka pouse. Li pa t janm ka pouse. Menm si devan an long, sou kote long, dèyè a long, nan mitan an li menm li toujou kon chute. Li pa t janm ka pouse. Kounya mwen wè diferans lan pandan ke m ap pran swen cheve m, mitan tèt la pouse. Li pa menm, li poko menm longè avèk devan yo non men jan l te ye a li pa konsa. Mitan tèt mwen te tankou yon moun ki pa t gen cheve ditou, ditou, ditou, ditou. Men kounya yo pouse anpil. Donk se sa k fè m di nou fòk nou gen pèseverans avèk konsistans. dans ok epi fòk nou gen lanmou pou cheve natirèl nou ok se te ti konsèy sa yo mwen te pote pou nou mwen espere ke nou te enjoy videyo sa pa bliye abone pataje epi kòmante ok guys epi si nou vle mwen fè yon lòt videyo kèm pou mwen pale plis toujou de cheve natirèl ma fè pou nou nou kapab pozem kesyon nan kòmante a epi tou gon lòt bagay ke mwen ta renmen mande nou. Ki jou egzakteman nou ta vle ke mwen poste video paske mwen vle poste 2 video pa semen. Se selman sa ke mwen ka fe 2 video pa semen paske nou konnen mwen al travay mwen pa vreman gen tan pou mwen filme video pandan semen nan. Se pandan weekend nan mwen filme video. Ok? Pa bliye sou mwen sou Instagram mwen ki se aimlexset epi sou mwen sou TikTok aimlexset. Mwen renmen nou anpil anpil anpil anpil. Mèsi pou sipò nou. E byento nou prale a 3000. Mèsi tout moun. Sa pase! Byenvini sou chanèl mwen an. So guys, mwen vle chanje entro a. Eske entro sa bon? Sa pase! Sa pase! Byenvini sou chanèl mwen an. Mèsi a tout moun ki abone, tout moun ki pral abone. E pa bliye, lè nou fin abone pou nou aktive ti kloch notifikasyon an pou nou pa rate ankenn videyo ke mwen gen pou mwen poste.